E map fè yon gwo bonjou, map fè yon gwo bonswa avèk tout moun kap gad videyo sa. Jodi a se dimanch maten li ye. E jodi an 24 pa vre? Jodi an 24 ou 25? Yè samdi te 24, jodi a dimanch 25. Eske m vle bay dat la e pou nou kapab wè jodi a dimanch kote map fè videyo a? Eske ou byen pran? Byen pran atè a pou moun yo wèl. Ok, la byen sot ou pran atè a. E. M sot lage yon voice kote kem envite tout moun yo demen si Dye ve nap tann pèp la tou 2 blan avèk flè nan men avèk balèn nan men nan kafou aviyasyon nap ret tann pèp la pou vin di prezidan Jovenel Moïse ke nou te konprann batay li tap fè a nap ret tann pèp la kafou aviyasyon pou nou di prezidan Jovenel Moïse nou konnen ke w mouri se paske w koupe. Kontra boujwa santi boujwa kowonpi yo. E se sa k fè w wè politisyen santi melanje avèk machann mikwo, politisyen santi melanje avèk moun nou rele òganizasyon dwa moun yo e ke moun sa yo yo chwazi e ke pou yo asasinen w de fason lach e revòltan. M ta renmen lemonn antye wè moun n ap rele gang yo. Si m ta gang, èske se pa yon dwa m t ap genyen pou m gang? Filme gade kote Ayisyen ap manje. Imajine! Eske nou wè? Filme, filme sa yo. Filme kote manje, atè a pou pran, pa pran vizaj moun yo, pran atè a. Filme kote on pèp ap manje, men kote pèp ayisyen ap manje. Nou mèt filme sa, filme l. Filme l pou le mond antye wè. Ok, kounye a ou ka pran m kounye a. Meni, eske nou wè kote y ap vann manje pou pèp la? Kounye a, n ap pale de gang, eske moun sa yo pa merite gen yon bon mache? N ap pale de gang, eske moun sa yo pa merite? Gon kote 200 lè yo vin vann aprè yo fin vann e ke pou moun sa yo yo kapab jwenn kote pou yo peye e ke pou yo met rad sou yo men kote pèp ayisyen ap viv wè wè e sou pil fatra moun sa ap chache lavi e sou pil fatra moun sa ap chache lavi pou pitit yo ok. Moun sa yo nap gade la yo gen pitit, yo gen kay pou yo peye, fòk yo manje, yo gen lekòl, yo gen pitit yo k nan inivèsite. Fòk yo peye lekòl pou pitit yo. Men kote y yo oblije vin chache lavi. Ok, boujwa santi, boujwa kowonpi, nou met tèt nou ansanm avèk politisyen santi, nou met tèt nou ansanm avèk moun ki di yo nan òganizasyon dwa moun. Nap detwi peyi a, nou redwi pèp sa a nan mizè, kote pèp la paka manje, moun pa gen kote pou yo dòmi. Òganizasyon dwa moun yo, nou janm fè yon rapò sou sa? Moun ki di nap defann dwa moun yo, kote rapò sou jan moun sa yo ap viv? Se poutèt sa, demen maten, nap tann tout moun Kafou Aviyasyon, mayo blan, Mayo blan, tou de blan, balèn nan men, flè nan men, pou n vin rann Prezidan Jovenel yon dènye omaj. E n ap tou pwofite mande tchoul sistèm nan, tchoul sistèm nan pou yo ret kò yo anpè, pou yo pa ni vin tire, ni bay gaz, pase kite pèp la rann Prezidan yon dènye omaj. Ankò yon fwa, dimanch maten an, wèy m apèn leve, m pa ka ba nou manti, menm bouch mwen m pa bwose, paske fòk lemond antye wè bagay sa yo.

Hein Antouka Moun kap pale a rele Jimmy Cherisier Yo relem Barbecue Nou konn sa l ye deja Nou pa janm pè okenn moun nan peyi sa Vle pa vle fò peyi sa libere E nap libere peyi a anba boujwa santi Nap libere peyi a anba politisyen kowonpi Nap libere peyi a anba grif vòlè zemyendou gang Ki di ke nou se òganizasyon dwa moun E nenpòt jan Nou oblije libere peyi sa Kont zenglendou. Ki gen mikro nan men yo kap detwi peyi a. Nou konn sa l ye deja. Moun kap pale a rele ti miche isi se barbecue epi nou konn sa l ye. Kanpe goumen. Kanpe goumen l ye.